Ok, ok, ok. N ap salye tout moun. Silvouplè fè nou konnen egzakteman nan ki site w ap viv nan moman sa a, kote ou branche pou nou ka konnen egzakteman demografi moun ke nou ap dil avè yo pou jodi a. Mwen menm mwen se Hans Felix, mwen se youn nan edikatè yo pou PSL. Nou ansanm avèk Hubert la. Nap salye tout moun nou wè ke Tabar ok Tabar Tabar 68 tap byen bon pou youn lòt konnen kote lòt ye konprann alòske Kerby genlè pat menm konnen si Nildji te Tabar tou e konsa nap vin konekte plis an plis nan kominote a. An nou kontinye an nou kontinye fè nou konnen ki kote nou ye e si nou gen de twa lòt moun tou nou ta e byen renmen swiv webina sa voye link lan ba li voye link ba li e li pap koute nou on pyas jodia.
Hans ou te mute tèt ou. Wi m te mute tèt mwen. Nap salye Cassa, nap salye Cassa. Nou wè lòt moun la, nou wè lòt moun la. Sebi fèk antre. Ok ok.

Pernier 17.
Ok. Ki kote Pernier ye? Ki kote Pernier ye hein Chris?
Mele misye lwazo.
Pernier fè pati de mwen di komin de Petyonvil la. Hum.
Ah ok. Ok. Koman bagay yo ye lòt bò a?

Ok, kounye a la, a pa de sa, n ap tranzisyone pou nou konnen ki sa moun nou yo ap fè. Nan moman sa, gen anpil nan nou ki nan Repiblik Dominikèn, ki sa nou ap fè pandan se tan? Eske nou se de etidyan? Eske nou se de moun k ap travay nan kominote a? Fè nou konnen, fè nou konnen e

Mwen kwa Fedit se Sen Domeng li. Fedit? Hello!
Bonswa! Bonswa! Ya, mwen ap viv Repiblik Dominikèn. Mwen leve pa ou prens. Mwen se moun Gonayiv.
Ok, anchante. E kisa w ap fè nan Repiblik Dominikèn? Eske w se etidyan? Um, yeah, mwen se etidyan. Ok, ki sa w ap etidye? Um, mwen nan karyè chef an lò kilinè, mwen preske termine.
Ki sa w ap etidye?
Mwen nan karyè chef an lò kilinè. Oh, Ah, Hey, mwen preske gade, termine. Bon, gade, kòman yo gade, m seri. tou- m toujou ap viv, toujou ap, toujou ale Sendomeng, wi. ou- Ma, ma konnen non mwen menm. Ma Ebyen, janm, ok. ma janm jwenn moun ki fè manje mwen, so, hmm. Rete konekte paske se pa Rete sèl konekte. pips nou ka jwenn nan, nan kominote sa. a. E pa sèl pips non. Nou Non. genyen, nou genyen Dave Etienne avèk Rose Cherny ki fèk monte la.
Nap salye yo, nap salye yo. Fè nou konnen ki kote nap viv e ki sa nap regle sè jou si. Eske nou ap etidye, eske nap travay. Fè nou konnen paske nan kominote a fò nou konnen youn lòt, fò nou konnen youn lòt. Fò nou konnen ki metye nou genyen, kòman avni an la ye, kòman ki sa ki genyen, ki varyete ki genyen antre nou. Ou konprann?
Bonsoir. Bonsoir. Euh, nou tande m kapab pale? Oui.
Oui.
Ok, jan, jan nou wè nou an, se Rochani, an fèt m ap Santiago, e Dominican Republik. Euh, m se yon networker, Se yon envestisè an kripto monè, donk trading, dison ke m se yon, kòm ta va di sa, m se yon apranti trader, ok, apranti. Donk e fèp, e yo envite m sou zoom sa, se yon plezi, e m ap di nou ko mèsi. Donk m pa t konnen e platfòm PSL, Donk se yon plezi pou m fè konesans ansanm avèk nou, pou m kapab pran sa n ap bay lan, ok, konesans toujou kòm si prime pou mwen menm, epi dizon ke m la, m ap swiv.
Trèz enpòtan, trèz enpòtan. Pat pwoblèm, m kontan fè konesans ou, Rochany. Yeah, yeah. Rochany, depi ki lè ou kòmanse antre nan bagay trading, nan bagay crypto? Ahh.
M panse debi 2020. Depi 2020. Ok, ok. So yeah, ou gen ou.
Depi 2020, m fè konesans ansanm avèk kripto monè paske m gen yon zanmi m ki te envite m nan yon biznis an liy ki gen yon te gen yon smart contract ki ase enteresan kote ke m kapab fè Ethereum gratwi. Donk, m te pran pa de sa. Donk, o fiyo a mezi, m vin wè sa ap enteresan. An plis, m vin ap rantre nan yon kominote. Kote ke m vin ap wè kòm si, kòman moun yo ap evolye nan kripto monè ke m pot ko te konnen. Donk, bon, sa a enterese m. Pase ke, yon moun kòm ki renmen biznis networking. Donk, vu ke aktyèlman la, mwen anpil biznis anliy ap mete sistèm trading ansanm avèk kripto monè nan. nan package yo kòm sa yo gen kòm konesans donk la m te trouve ke sa ase enteresan pou m fè part de sa epi m panse ke aprè yon 4 mwa m pat gen konesans de trading se pandan ke m ap evolye nan crypto monnaie a m vin pran m vin gen konesans de trading paske m gen yon zanmi m ki Etazini ki te envite m nan yon business en ligne ki fè networking, epi yo te gen spesyalman se te trading ke pou te kapab apren an tanke etudyan. Mwen w kapab fè rezo la dan, donk zanmi an te di m konsa ke kom li konnen m fè rezo, li bezwen m nan ekip li, epi mwen menm m ap selman gen pou m otomatikman mete 3 moun pou nan ekip la.
Eske se AML? Se te AML?
Non, se te Tradera.
Wi se te Tchoedera epi bon m kwè Tchoedera fèmen pòt li e aktyèlman m ap pale ansanm avèk ou an la epi ofiramezi lè m kite Tchoedera m te vin pran konesans de trading nan pandan ke m ap aprann ansanm avèk platfòm yo a online nou te gen yon coach ki te fè part de konesans li an kreyòl ki te fasilite nou la tach paske tout leson yo te sanse an anglè sou platfòm nan. Yeah, se se se pwoblèm sa PSL te vin te vin wè nan nan nan anviwònman kote ke pat gen pat gen moun ki ap aprann moun ayisyen kòman yo chwe nan kreyòl. Ou konprann? Wi, egzakteman. Sa te vin Yeah. fè yon ti difisil paske lè tout bagay yo an anglè nou pa vrèman aprann. Mwen menm te Yeah. vin pa aprann ditou, m te jis fokis nan bati rezo a, kote ke m te fè kòb ase byen nan kesyon rezotaj la, se sa ki te enterese m, m pa t ka aprann anyen ditou, men vi ke a koz de ayisyen sa ki te plis ou mwen avanse, ki t ap pataje kèk konesans an kreyòl ansanm avèk nou nan zoom apa an kreyòl, donk m di a bagay sa enterese m, m vin antre nan yon lòt biznis an liy ki rele bi. M pa konnen si w konnen li. Waw, epi ou son networkè a serye. Wi.
Wap ti nonmen de non ke mwen mwen konnen trè byen la. E yo te menm te ofri m yon opòtinite pou mwen te ka youn nan edikatè yo. Men malerezman Bi te vin kòmanse ap fè de bagay anba tab. Epi moun yo se jis Abu Dhabi yo ye, jurisdiction yo pa Ozetazini, so m te oblije retire kò m. E men sa te ban m opòtinite pou mwen te konekte a anpil moun nan Karayib yo, y konpri Guadeloupe, Martinique, Trinidad, Bahamas. M vrèman sezi ke ou nome Bi.
Wi, e m te gen yon bèl rezo pase ke m te gen yon kantite Ayisyen ansanm avèk Afriken. M te gen anpil Kanadyen tou nan ekip mwen. E pi bon, m ap fè kòb, m ap distrè m. A wi, a wi. Li bon, hein.
E kote Ayisyen sa yo kounya?
Yo la, m gen yon bèl kominote ke m stil toujou ap fonksyone ansanm avèk li. Anpil nan nou pran pa de trading, nou ap aprann, Nou a fon nan crypto e nou pran ti fwap pwosè ke nòmalman depi novanm mache crypto monè a e rete an mal makak. Donk nan pa pran. A wi, wi si yo pa konn pran kout makak nan makèt sa. Ebyen sanble ou poko moun. Se sa ou vle montre nou. Men anpil bagay ke nou aprann nan leson sa yo tou se ke si w ap viv toujou gen opòtinite. E anplis Pert toujou aprann nou ke fò nou genyen konesans nou nan diferan makèt, nan diferan fason de faire lajan so nou vrèman di w mèsi woo chère ni paske nou wè vrèman vre lè nou fè ti wèbina sa pou n konnen youn lòt nou konekte plis nou se pa juste chat sèlman men nou gen de moun ke vrèman vre si nou konprann kiyès yo ye Nou fon fanmi, nou familyarize tèt nou, nap gen, nap jwenn anpil, anpil benediksyon, anpil e bon jan koneksyon ki ka rive o dela de jis PSL. So nou remèsyew anpil, anpil ou chè anmi. E si ou gen de twa moun tou ou ta renmen voye webinars e link sa, li an lyen sa pou yo, pat pwoblèm, nap la nap gen poun pale de trading, si ou fè pati de yon kominote ke ou wè ki ki gen potansyalite ki ka benefisye de kominote sa, ou pa ezite voye lyen an pou yo oubyen voye website la paske n ap chèche moun pou nou ka grandi e rekonekte paske rezon k fè nou te kreye Universel se paske nou reyalize ke nou menm kòm pèp ayisyen nou dekonekte. Wè sa m t ap di nou an? E gen de moun ki pa reyalize ke background yo gen son, gen bri, epi yo kite tèt yo san yo pa mute. E m ap mande w Hubert si w te ka menm mete m co-host pou nou ede jere kakofoni an. M ap fè sa. Wi, fè m co-host. Rezon ki fè nou te kreye Pè Sèl se paske nou reyalize ke pèp ayisyen an Nou se yon pèp ki vrèman entèlijan, gen de fwa tou entèlijans lan konn pase pou inyorans. Gen de sitiyasyon ke nou ladan kòm yon pèp ki vin fè nou demenaje ale nan lòt peyi, men rezon ki fè nou kontinye ap chèche lavi e paske se Ayisyen nou ye menm. Nou konn chèche lavi, nou toujou ap chèche lavi nan nenpòt sitiyasyon, e men nou pa vrèman konekte nan yon fason de envestiti, envestisyon e nan nan tout aspè sa yo. So, lè mwen menm avèk Hubert avèk lòt e manm PSL yo t ap pale, nou di fò nou vrèman kreye de konvèsasyon pou nou konprann pèp la Gen anpil nan nou ki kite Ayiti trè, trè lontan e gen moun tou ki ap viv Kanada, k ap viv an Frans, k ap viv Larisi, Brezil, Chili. Lè yo vin kòmanse ap vin re, lè nou kòmanse ap vin rekonekte nan yon kominote tankou PSL, fò omwen nou pale pou nou fè de konvèsasyon pou nou konnen kòman envestis, envesti a ap ale odela o dela de konvèsasyon ke nou gen pou n fè yo paske gen de moun ki ka vle aprann men yo ka pa gen mwayen gen de moun ki vle aprann men yo poko janm te konn sa k te konn rele trading nan oubyen yo pa janm konnen kòman pou yo envesti lajan yo so si nou fè konvèsasyon sa yo nou konnen nan ki eta pèp nou an ye e kòman nou ka ede youn lòt, ebyen nan fason sa a, n ap ka vrèman ede moun e pa jis kòmsi nou gade tout moun tankou de zendividi ki gen pou yo peye yon abònman epi nou pa konn kòman vrèman vre yo striktire yo mantalman e nou konnen pèp nou se yon pèp gen de fwa nou pa genyen disiplin sa a lakay nou. Imajine w lè n ap bay yon konesans nou vin gen responsablite pou nou konn kote konesans la prale, kòman nou gen kapasite pou nou ka pran konesans la paske trading nan se pa yon bagay ki osi fasil. So nou deside jodi a pou nou te fè yon webinar e n ap kontinye fè l de tanzantan pou nou konnen nan ki etap nou ye nan moman sa a, poukisa trading nan ta pi benefisye nou. Èske nou konprann?
Ok, um, merci, c'est assez intéressant. M tande w. Um, e m ap pral fè an sòt ke m pataje li an e invite e kèk moun konekte. E m panse ke m pa konnen chak nou fè zoom sa chak dimanche nan menm lè sa. Yes.
Ok, pase ke normalman yo fenk envitem, moute la de kou, m pat konnen si m te kapab pataje li an, menm si m pa gen anpil moun ki getan konekte la, se dimanch ki ayisyen nou konnen.
Yap monte, yap monte. M ap fè yon sa ke m fè la la dènyè minit, e pi m ap la m ap koute nou, se yon plezi. Mèsi, mèsi pou tèt ou vin jwenn nou. Calvaire Jean Luc, Calvaire m tap pale avèw, kòman ou ye mèt la? Calvaire Calvaire Jean Luc.
Wi wi salu koman nou ye m salu tout moun ki nan group lan mwen trè byen e pou ou. M trè byen m trè byen nou tap pale talè a pa vre ou menm wi. Wi se mwen menm wi nou tap pale talè. Ok koman ou ye ki kote ou moun. Wi pou le moman la mwen Dèlma 33 la. E pandan m te sou Instagram nan, mwen te wè anons sa, ke tankou lè yo te, m te wè yon moun kap jwe avèk moun kap fè trading, m te di o, mwen enterese avèk m de tou, m de tou ekri w an prive pou m te ka mande w plis enfòmasyon sou li. Wi wi, wi wi, trè byen, trè byen. Ebyen nou salye w. Nou salye w, byenveni. Salye w Calvaire.
E pou tout moun ki ta renmen konnen de trading nan tou, Eske nou konnen website la? Koman l rele?
E Profi San Limit lan? Profi San Limit? Profi San Limit.
Ok. Sa n ap fè, n ap ale sou website la. E banm share screen mwen. Si nou bezwen konnen plis de enfòmasyon Pwofi San Limit, premye bagay pou nou fè, se ale sou website la. Website la gen anpil bon enfòmasyon ladan ki ap navige w, ki ap montre w egzakteman ki kote pou ale. Premyèman nou ta vle di yon gwo bravo pou enjenyè nou misye son ayisyen li ye son nèg ki ap viv ayiti ki kreye website sa e nou travay avèk jèn sa dach piye poul poul ka ban nou sa lap ban nou la mou chè nou gen avni nou gen avni e denyè an mba konn si misye la mba konn si misye la misye rele Robert Prince Vertueux Misye pa la, misye pa la. Wi misye pa la, e yon gwo, lè nou wè Bervens nan chat la nap voye gwo felisitasyon pou misye paske men kisa pwodwi Ayiti a ap ban nou jiska prezan e nou di Bondye mèsi pou misye paske non sèlman misye konn trade Men misye li li menm tou li konn koman pou li ka li gen de talan ki fè website la byen prezante men Ruth Belvin se fi la la. Yep misye travay misye travay di tou. Travay di travay di e moun kap pale apa de mwen menm se Hubert ok Hubert nèg sa se mwen menm ok mwen menm mwen se Hans Felix se mwen menm ki ap pale avèk nou la E a goch la la, nèg ki sanble misye ap viv Skwadè Boukè a se Karl Karski. Misye pa la pou le moman. E semèn pase yo li te la, men li gen yon misyon trè spesyal ke li ale pou l fè. Sa vle di w ap wè plis de ni mwen menm, ni Bervens, ni Hubert. E n ap gen pou nou wè Karl mwens. Men li la, si nou klike sou edikasyon, wap wè ke men package kote nou ofri pou abònman PSL ok avan nou kontinye sa m ta renmen tounen back nan website la depi w rive sou website sa kisa nou wè ki Kisa w di bro? Hello? Yeah, anvan nou kontinye, an, Oui. an tounen nan package an, Attendez. tounen nan package an, tounen nan package an, trè rapid, Ok. silvouplè. Oui. So, avan nou rive sou package la, lè nou monte sou website la, premye bagay ki atire je nou, èske nou wè l make enskri pou klas la? Tout moun Yes. wè l? Ebyen ok ou pa ka pèdi sa. Depi ou klike sou li, l ap mennen w sou edikasyon e lè l mennen w sou edikasyon men kote w ap wè package yo ye. Eske nou konprann? Yeah. Alright. So package yo, yeah package yo nou fèk chanje package yo rezon an senp paske Paske se pa mwen menm mete tèt mwen nan plas yon moun ki ta fèk kòmanse, ou konprann? Se tankou lè w ap fèk kòmanse epi tou ou pa ta renmen, ou jis ta renmen eseye pou yon mwa, ou jis ta renmen eseye pou twa mwa, ou pa bezwen peye gwo, tankou, se tankou lè w, gen moun, gen moun ki, m konnen gen moun nan PSL ki peye 370 dola pou yo nan kou an. Men si ou pa ta vle tankou ou jis ta renmen eseye ou ka pran 33 dola pwen 50 lan chak mwa so sa pa gen pa gen kòman ou di komitman pa gen pa gen e pa yon maryaj li ye so sa ou ka peye l mwa sa epi tou ou deside pa fè l lòt mwa konprann si tankou la ou nan PSL deja epi tou ou wè travay k ap fèt yo ou ta renmen fè yon 3 mwa 3 mwa bon men nan package lan sa m ta sa m ta ap di nou ki pi enpòtan se sa yo se sa a ok zoom gwoup prive a avèk apèl mentora yo ok zoom gwoup prive a apèl mentora kiyès ki nan ok m kwè m kwè m kwè louko la avè nou wi louko louko nan PSL ou la louko Ya ya m la wi.
Eske ou ka pale de eksperyans ou, I mean m konnen ou nan PSL ma konn m kwè on mwa, eske ou ka pale de eksperyans de mentora prive an?
Ya bon e an s ki antre ansanm avèk mentora prive an, donk pou mwen menm li li li li trèzenpòtan paske E lè ou, lè ou, lè w'ap viv reyalite a, lè w'ap viv reyalite a, kòmsi e dyalòg nou ap echanje, donk e sa plis fasilite latach. Donk, donk e se pati mwen menm pèsonèlman m plis renmen. M plis renmen nan kou PSL la. Paske m chon, pas, e paske m raple m chak lè nou ap dyaloge, donk m'ap bay ide m, ou ap esplike m, n'ap echanje, Donk sa ede m ale trè byen. Epi tou sa ede m avanse pi rapid tou. Ok, ok.
So, eske tankou nan mantora prive a, e pa sèl nan mantora prive a, nan tout sa w ap aprann yo, ki pwogrè ou wè ou fè, ki pwoblèm ou genyen tou?
Bon, an se ki ate ansanm avèk pwogrè a, bon, m avanse a gran pa paske m te a zewo. M te jis konn tande, m te jis konn tande trading. tande men men So sa vle di, sa vle di, sa vle di lè ou pat ou pat konn anyen ditou de trading lè anvan ou antre nan PSL? Non, m potko, m pat konn anyen, m pat konn anyen, so m te jis konn tande trading. Donk m pat konnen, m pat konn anyen ditou. Men la kounya la m kapab, m kapab fè, m kòmanse m kapab fè analiz, m ka, m ka pran desizyon Donk, e, bon, jiska prezan, pou mwen menm, sa va.
Sa va, ok, ok. So, um, Louko, Louko, mwen menm avèk Louko, um, nou se Louko, mwen menm avèk Louko, li nan, li nan, li nan PSL, nou fè gwoup prive ansanm, um, Louko, depi lè l antre nan PSL, nou pale chak jou. Mwen ka di w ke Louko se yon elèv k ap fè anpil siksè sou mache an, paske Louko, Louko vle kòb la. Ou konprann sa map di w lan? So lè wap antre nan PSL ou pa ou pa jis antre pou gad video ou antre la pou fè lajan. Ou konprann? So mwen menm a Louko nou nou toujou ap pale umm kòmansman an te trè byen kote ke m te fè Louko kòmanse avèk yon yon kont ki te 100 dola. Kounye a kòman kont kont sa ap mache Louko? Bon kont la kont la nan 500 wi. Ok.
So nan 2 semèn nan 2 semèn ou pran 100 a 500.

Bagay, bagay, bagay. So, kounya, kounya, kounya, jan bagay lan ye an, jan bagay lan ye an, dènye, dènye pawòl nou te pala, dènye pawòl nou pala louko montre misye yon plan. Tankou, ou pa ka, ou pa ka tankou vin nan dosye trading oubyen dosye fè lajan, oubyen dosye, dosye, dosye fè kreye yon objektif fè yon objektif vin reyalite san pa gon plan so nan PSL kè sa fè bizar so nan PSL so nan PSL so nan PSL so nan PSL nou bo yon plan so louko louko li menm koman te fè fè 100 dola a 500 an trè fasil, se yon plan Louko genyen. Kounye a Louko gen yon plan kote ke l ap rive, l ap pran 100 dola, l ap pran yon lòt 100 dola pou l al fè l a 3000 nan kèk semèn. Ou konprann? Men, fòk gen yon plan, ou konprann, fòk gen yon plan avèk bon estrikti pou nou pou nou fè sa rive. Ah, kilè nap kòmanse avèm paske m bezwen fè lajan. Pelej, nou kòmanse avèw deja mèt la. Ah, m kwè m kwè pwofesè Carl, misye pa la men map rive sou ou. Ah, Louko, Louko, Louko kounya lap kounya Louko se yon kont reyèl lap lap lap lap bay avèl. Ah, Mwen Stanley Frejis. Stanley, Stanley, m pa janm, m pa janm tande w pale non mèt la. Pale avè m Stanley. Kote w, kote w moun?
Pòtoprens. Kòman tout moun ye nan live lan la? Nou la wi.
Ou Pòtoprens? Wi.
Sa w fè Pòtoprens kounye a? Ou etidyan oubyen? Etidyan.
Etidyan.
Ki kote Pòtoprens ou rete?
Taba. Taba, ok.
Gen 3 moun la ki sot taba. Sa m ta, sa m ta renmen, sa m ta, sa m ta konseye, konseye nou byen, rekòmande nou, sa m ta rekòmande nou, tout moun ki soti menm kote yo, Si ou vrèman serye ak opo de trading oubyen an di ke ou soti Sendomeng ou nan menm ou nan menm zòn Sendomeng oubyen ou nan menm zòn an Ayiti mta rekòmande nou mete tèt nou ansanm pou nou aprann plis paske men anpil chay pa lou.
Se da se vre se vre. Bon e gon gon ti bagay m ta renmen tou ajoute la e pou pou manb PSL yo Guys fò nou konprann yon bagay lè ou son edikatè ou gen lavi privew e ou gen anpil lòt responsablite ou ka wè li difisil pou repons e mesaj ke nou voye prive a reponn nou a tan sitou nèg yo kap ap ekri a 6 è 50 di maten kilè map gentan wè mesaj sa fòm gen poum trade pou tèt pam fòm manje mwen gen live session ke mwen mwen koman ou di sa mwen fè live session avèk yon lòt konpani mwen se yon edikatè pou yon lòt konpani du mercredi au vendredi a 2 zè di maten pou 4 zè di maten so eskize m si nou wè mwen pa gen tan reponn nou a tan se pa tout tan mwen kapab se sa fè si nou pa gen yon bagay enpòtan enpòtan emergency oubyen ki petèt vrèman prive pou nou voye mesaj pou mwen Pito nou voye mesaj la nan chat jeneral la eske nou konprann mwen ok peleje si nou fè a annik ekri map wèl sou chat jeneral la men m kwè m si ke mwen mwen te reponn nou chèf la. Eske gen moun ki gen lòt kesyon la eske gen moun ki gen lòt kesyon. Si gen moun ki gen kesyon pandan nap kontinye avèk apèl la. Wi.
Ki non sou telegram paske li tèlman gen moun ki voye mesaj. Pelèj. Kotel ye la. Voye yon lòt mesaj pou mwen. ok. Anpil moun ap mande tou e kisa ou bezwen egzakteman pou ka kòmanse trading nan premye sa ou bezwen konnen egzakteman se pou envesti nan tèt ou ok se pou envesti nan tèt ou ki vle di si ou poko ka peye pou kou a nou gen chanèl YouTube ki pou ta moutre w. Dezyèmman, dezyèm bagay ou gen pou ka fè pou ka kòmanse trading nan, se pou w ka ouvri yon account pratik, ok, yon account demo pou w ka kòmanse e kòmanse pran men w, pou w kòmanse pratike sa w ap aprann. Y ap bezwen aplikasyon MT4 lan. Wi.
Twazyèmman, kòman ou ta fè gen pou ka gen yon demo account se sou MT4. MT4 se yon aplikasyon ke tout moun ka jwenn nan nenpòt tip de telefòn nan. Si se iPhone, w ap jwenn li sou App Store. Si se Android, w ap wale sou Play Store, depi w ekri MT4. 4 epi vwala wap download li oubyen wap telechaje l epi se nan konsa wap ka kòmanse rantre nan aktivite trading nan ok mwen te bezwen reponn kesyon sa tou e nap gen pou nou gen de videyo ki vrèman klè MT4 MT5 menm bagay la menm bagay la mwen menm mwen prefere MT4 MT5 lan m pa tèlman renmen li m pa konn poukisa m te toujou leve sou MT4 ki fè map toujou di MT4 ok konbyen nan nou la ki gen MT4 nou deja. Oh ah wi m te jwenn mesaj 5 è di maten an plg wa va eskizem m te like mesaj la e aprè sa monchè nou remèsye w nou remèsye w monchè e nou kontan genyen w pami nou e tout bagay ki gen pou l fèt ap gen pou l fèt e kòrèkteman avèk disiplin e depi w fè pati de kominote a deja n ap vin sou ou. Ok. On lòt ba nou gen pou nou di tou, tout moun ki enskri nan kominote a nan kou e PSL la, nap gen pou nou enplemante de bag estrikti, tankou jan moun ap gen pou bezwen e kou prive, sesyon prive yo, nap gen pou nou skedyol dezapwentman pou nou ka e pou nou ka e kòman di sa pou nou ka entèveni avè nou paske imajine w gwoup la ap vin pi laj nou gen tan pèsonèl pa nou nou gen pou n trading nan tan pa nou tou fò nou toujou chèche tan ki ap presi e k ap konvenab pou ni mwen menm Ni nou menm. Paske anpil fwa tou, sa nou konn reyalize, gen anpil moun ki ta renmen ke ou ba yo tout tan, tout atansyon ki genyen, epi lè w mande yo èske ou te gad videyo, non, m pa gad videyo. Lè w mande yo èske ou vini nan wèbina dimanch yo, non, m pa vini. Ebyen, kòman n ap ka fè ede nou frè? Kòman n ap ka ede nou sè? Se sa k fè fò nou toujou ede tèt nou. Nou menm la a, pèsonèlman, mwen menm avèk Hubert, Belvens e Carl, nou fè anpil anpil sakrifis la a pou anpil tan pou videyo yo ka soti byen klè, pou bagay yo ka klè tankou dlo, pou nou ka konprann sa nou rantre ladan l lan. Ok? So, konbyen nan nou la a ki gen plan pou omwen chwazi youn nan package yo pou nou kòmanse aprann. Konbyen nan nou la ki konn vini sou zoom yo deja e nou jwenn bon jan enfòmasyon? Konbyen nan nou la ki gentan te tcheke website la omwen nou gen yon ide nan kòman avèk bidjè pa nou nou pral jere enfòmasyon nan youn nan package yo? Nou mèt pale avè nou. Ok nou gen Marc-Kelly. Marc-Kelly ou mèt unmute tèt ou.
Marc-Kelly antre 2 fwa. Li ap rantre 2 fwa, fò l fèt atansyon pou lè l unmute youn nan yo pou l pa fè kakofoni.
Yeah.
Wi, men nan moman sa, ok, nou wè w an mute tèt wi Marc-Kelly, ou mèt pale. Nou pa tande Marc-Kelly. King Gothas, King Gothas. Hello, hello, nou tande m? Yeah, nou tande w wi.
Ok, m te kon ti, m antre 2 fwa, m wè tèt mwen 2 fwa tou, ekskize m te dekonekte.
Pat problem, pat problem. Alo?
Yes, pat problem. Se ki bon ye makele? Se? Se ki bon ap viv?
An, pou l'instant mwen, mwen an Republik Dominikèn. Mwen mwen tap gade 3 paket jok gen yon, men mwen gondi diferans ki fèt. M wè gen youn ki mete aksè avèk nouvo videyo. Eske sa vle di lè nou pran package yo e gen de videyo nou pap gen aksè avè yo, se sèlman videyo sou YouTube yo nou pral rejwenn ankò sou package yo? Oh, sa nan package avi an. Sa, lè nou di w package nouvo videyo yo, umm, nouvo videyo se ke nou toujou ap fè update, ou konprann? Umm, nou toujou ap chèche, nou toujou ap mete nouvo enfòmasyon. So sa vle di, umm, Sa vle di moun ki pran bagay yo avi an yap toujou genyen aksè avèk nouvo videyo yo e sa sèlman l vle di. Ok.
Nou te genyen pou nou te fè nou konnen tou e pou moun ki tap mande eske nou te ka kreye yon yon fason pou peye via moncash ebyen nou fè nou konnen dèzojoudwi nou kapab peye e seleksyone package nou yo jan nou vle pa rapò a Digicel moncash konprann sa vle di la nou tande sa kominote a bezwen e nou reyaji avèk dilijans so kounya la si nou gen pou nou ka seleksyone moncash kòm fason de peye nou pa gen pwoblèm nou gen sa la kòm opsyon pou nou. Kiyès nan nou ki te gen bezwen yo te bezwen nou te bezwen opsyon sa a? Konprann? Si te gen yon enkyetid oubyen nou te nou te fè rekèt sa nou tou konfime l pou nou la fè fè bri a kouri nou kapab aksepte pèman package yo Via mon cash ok kiyès nan yo k kontan la kiyès nan yo ki kontan kiyès nan nou ki kontan travay sa k gentan fèt la trè rapid byen rapid byen rapid e sitou nou wè tou ke gen anpil moun ki toujou bezwen konprann de forex la nou kite sou wèbsayt la ti enfòmasyon sa yo tou paske forex sa trè enpòtan sa trè trè trè enpòtan paske si tankou yon moun ou fèk kòmanse sa li ba ou li ba ou fondamantal yo fondamantal ki sa trading nan an vrèman ou konprann ki sa kòman l mache ki sa w ap trade ki sa w achte ki sa w ap vann konprann tout bagay sa yo enpòtan anvan ou kòmanse antre nan grafik an menm tan tou m te vle m te vle di yon bagay de bagay grafik lan. Kòm, tankou ou se yon debitan, ou se yon debitan, nou ta, n ap di w konsa ke objektif, objektif, objektif ou se pou fè lajan sou makèt lan, se pa pou, se pa, se pa pou grafik ou byen bèl, se pa pou pou montre ke o, m konn fè, m konn, m konn, m konn fè analiz, m konn fè analiz, m byen nan analiz. Non, non, non, non, non. Bagay lan se eske w ka fè kòb sou makèt lan, eske w ka fè l chak jou oubyen chak semèn. Se sa nou aprann nou nan PSL. Nou pa nan, nou pa nan, nou pa nan, nou pa, nou pa, kòman yo di sa, nou pa. Nou pa nan fè enteresant.
Nou pa nan fè enteresan.
Nou la pou nou montre w kòman pou fè lajan. Si w enterese vrèman, w ap aprann. Si w pa, si w pa gen enterè fè la, fè l, w ap wè w, w ap wè w pa fè lajan. Mwen gen yon kesyon, Jean Calvaire Jean Luc di mwen gen yon kesyon ak ki to nap peye package la pa moncash silteplè? Sa se Bevens ki ka reponn li, Bevens ap di nou plis de sa lè misye tounen nap di w plis de ki to li ye. M pat janm konnen te gon to nan moncash but aparamman gon to. Kontou avèk moncash. Kiyès nan nou ki gen eksperyans avèk moncash deja?
Tou an. Bèl kesyon li ye.
Wi wi. Lage lage lage yon 2 si w gen eksperyans avèk moncash sou chat lan. Lage yon 2 si w gen eksperyans avèk moncash.
Kesyon.
Ou kenbe mon chè e ba yo pa bon non nan mikrofòn nan pito ou ekri l pou nou silvouplè. Andy, èske m kapab di w yon mo? Wi, silvouplè.
Anfèt, nan kesyon moncash lan, lè w pale de to a, M panse ke se nan kesyon crypto ki gen zafè tol, moun nan li menm li ap ap vann ou konprann lè moun nan ap vann nan fè tol pou l kapab vann ou crypto monè epi ou menm wap wap peye l nan to ke li m an dola non men nou menm si si platfòm nan m pa konnen 33 dola 50 dola ameriken nèspa? Hein?
E, wi, se 33 dola USD. M m panse ke moun nan ap jis komsi uh, uh, um, fè, fè sa a to du jou, li, li, li konvèti li a to du jou, epi li fè pèyman an. Se, se kèlke choz de senp sa. Bon, se sa ke m panse. Men kòm si, lò pou nou pale de to a, m panse ke swa pral nan, ou byen ou menm ou fikse yon to direktman pou platfòm nan. Paske ke sa pèmèt ke chak moun, menm si sa, li pap nan avantaj nou, paske ke an Ayiti, to li menm yo chanje o fur et à mesure, tout tan. Epi moun yo menm menm fikse to yo jan yo vle, paske ke pa gen leta. Ou konprann sa m di w la? Donk se swa ou fikse to a dirèkteman pou yo peye ou di mwens ou fè moun yo peye a to di jou, si se to nan lari a oubyen si se to Sogebank, Unibank, whatever, ou jis di l, sa pèmèt moun yo konnen a ki to epi yo jis fè konvèsyon, konvèsyon de package lan epi yo peye l. Donk sa a m panse ke li senp. Exactly.
Merci beaucoup, merci beaucoup. E se sa gen wi nan afè um, crypto a tou. Paske to a ka chanje lè ou voye kòb la, m ta tou konsidere e konseye ke um, si l 33.50 O mwen pou w ka satisfè e to ki genyen an, o mwen fè l 35. Ou konprann? Si se 100 dola li ye, o mwen voye 102. Paske nou konnen konvèsyon an p ap konplete si nou pa voye konbyen l ta dwe ye pa rapò avèk yo a. Se sa ke m ta pral di paske kanmenm Digicel ap fè peye frè pou transfè yo, sètadi si moun nan pral peye kòb la dirèk, nou pap jwenn li nan pri ke n ta jwenn li an nou menm, ou konprann?
Ok. Ebyen ban m di w zanmi m, èske ou wè jan sa ap difisil pou yo ta ba ou pri? Non, li, li, l ap bagay wi men se nou menm ki pou tou, tou di moun yo, nan fason pou n pa nan pwoblèm, ou konprann? Tou di yo pou yo peye frè de transfè a jis pou n ka resevwa l nan to di jou an nòmal. Pa pwoblèm.
A vle di nou gen pou n ajoute yon ti disclaimer anba a ki pou di asire ke nou voye l avèk to ki nesesè la anplis. Ya. Wi, se pa rapò avèk Mwen wè ke gen kèk aranjman ki fèt pa rapò avèk pakej kou yo. Paske o debi, e pakej kou lan li pat pri sa, tout pat pri sa. Donk, e mwen te bezwen mande nou apwopo de pakej silvè an, eske se 100 dola chak 3 mwa? Wi.
Wi, ou peye 100 dola pou ou gen aksè 3 mwa, lè 100 lè 3 mwa a fini wap re. Wap renouvle.
Wap renouvle.
Ok dakò merci beaucoup. Pa pwoblèm pa pwoblèm pa pwoblèm. Se li menm ou te pli enterese de li?
Non, puiske mwen mwen wè ke li li kapab abòdab, ok, vu Vu jan ke m wè ke nou fèl nan, paske o depa, m te wè package gold lan tap plis aksesib, but mwen menm resaman la m fon pèt, ok, sa vle di tout otan ke m kapab jwenn yon bagay kap pi avantaje, li tap pi bon pou mwen. Ok.
E lè w di pi avantaje, wap pale de kyès nan package ki pi avantaje la? Bon, se apre m ap vreman kapab analize. Pwese mwen m te di package gold lan se li menm ki tap pi bon manik peyi m fini. E pi pwese nou di ke moun la ap kapab genye akse a vi tou sou platform lan, sa te vreman enterise m. Ok, but mwen pat gen nan bidjè m pou m te fè pèd sa semèn sa la, donk on verra byen. But, l'objectif, objektif lan pa chanje, li rete menm bagay la, se pran kou an, whatever sa k fèt, fò m pran kou an. Pe enpòt package mwen ta seleksyone an, objektif lan se pran kou an pandan 1 an. Ya, se fè pati de de PSL, youn nan manm PSL yo. Trè byen, trè byen.
Yeah. Trè byen, ok. Yeah.
Yeah, um, da, I mean, gen, gen apeprè de 20, 19 moun sou apèl lan la. Gen apeprè de 19 moun sou apèl an la. Sa m te ka di... 23, yè. Sa m te ka di, se ke... Se pa nou tout ki konprann, se pa nou tout... Gen de moun la, nou debitan, nou fèk tande pale de trading, ok? Men nou pa... Se pa nou tout ki konprann magnitude de sa n ap ofri an, konprann? Se lè w antre ladan vrèman, se lè w kòmanse wè rezilta w ap di, w ap di tèt ou, waw, s on bagay, s on bagay nou sipoze ap, menm, menm, menm si tankou lè w ta gen timoun, fòk ou aprann timoun ou sa paske Sa n ap aprann ou an, n ap aprann ou yon jan pou w depann de tèt ou. N ap aprann ou yon jan pou w depann de tèt ou pou w fè lajan. Epi tou, lè w fin, gen de moun la, lè yo fin aprann kòman yo fè, kòman yo fè, fè lajan sou makèt lan, y ap, se, y ap ouvri, gen anpil pòt k ap ouvri pou yo kote ke yo pral fè lòt envestisman. Mwen menm, mwen menm pèsonèlman, Si m te jwenn, si m te jwenn edikasyon sa, m ap pale de, m ap pale de konesans mwen, mwen, mwen, mwen genyen, si m, si m te jwenn edikasyon sa PSL ap ofri an, m pap ba w manti, m t ap trè, trè, trè kontan paske ou ka wè ke moun ki a, fè aplikasyon yo, yo jwenn rezilta, ok. Mwen menm, lèm te fèk kòmanse li pranm anpil tan poum jwenn bon rezilta ou konprann so lè sou gad logo PSL lan logo PSL lan make mantora prive mantora ou konprann forex mantora so lè nou di mantora sa vle di se se se moun ki gen eksperyans ki vin aprann ou yon bagay, ou konprann? So, pa gen, pa gen bagay sa deyò a vrèman, ou konprann? Bagay, pi fò nan, pi fò bagay moun deyò se, yo, yo fè yon kou, yo fè yon videyo epi tou ou gade epi tou bay, men, meyè pran avantaj, pran avantaj, m ta swete tout moun pran bagay sa o serye paske ou pral, ou pral wè nan, nan, nan 3, nan, nan 3, nan 4, nan 5, nan 6 mwa, w ap wè Moun moun ki fè aplikasyon nan PSL vi yo ap kòmanse chanje pou gwo y ap chanje trè trè trè trè trè trè gwo epi tou ou menm w ap ret dèyè paske poukisa paske ou pa ou pa t pran ou pa vle pran aksyon ou byen ou jis pa kwè nan bagay lan. Video YouTube, gon moun ki di, se reme ke Kevinson di video YouTube yo sèlman ede yon moun lè yon moun pran kou an menm se bagay malè nèt wi. Wi wè. Li di konsa wè, tèlman bagay yo bon, sak sou YouTube la sèlman. Li ka ede moun. Imajine w lè moun nan pran kou, aa se malè nèt. Se sa l vle di. Aa ye ye ye ye ye ye. Kreyòl pale, kreyòl pa konprann menm. Erezman gon lòt moun ki ka ri. Gon lòt moun.
Non, ou konnen, ou konnen, gade, wè ba videyo YouTube yo, videyo gen moun, gen moun, jan m di w lan, gen moun nan gwoup lan k ap fè kòb avèk bagay videyo YouTube yo. Ou konprann? So, pran avantaj.
E pou moun ki pa konnen chanèl YouTube nou, se youtube.com epi nap monte pou nou ale nan pwofi san limit. M pa konn sa entènèt mwen genyen lap banm lap banm boulòp men e si nou ale nan pwofi san limit Map klike la. Ah nou ta dwe sipoze jwenn li wi la.
Ou kole l, ou kole l. De kole l. Ah, there you go. Ok, très bien.
Alright, so nap komanse kopi sa an epi nap voye l sou chat la pou moun ki poko e fè abonman, ki poko mete subscription yo la, pa fè erè sa. Ok, nou ta renmen wè plis moun ki deja nan chat la.

Pioneer, se yon nan, kouman di pioneer an kreyòl? Yon pioneer nan... Pioneer. Pioneer nan yon, nan PSL.
You know.
M kwè Bevens la wi. Mesye ekskize m wi. Ekskize m mesye. Bon, m ap mande, m ap mande pou yon moun la mesye. Pa konn si n tande m. Nou son, èske n ap sonje moun ki ap di l te fè anpil pèt, moun ki t ap ba l kou, tout bagay sa yo ki te manje kòb li a? Èske l nan zoom sa?
Kiyès? Ki ba? M pa sonje non. M pa raple m non an egzakteman non paske l t ap bay doleyans li pa mesaj m kwè kote ke yon moun t ap manje kòb li, tout bagay sa m pa sonje si l te. Hans ou ka sonje moun sa kap e moun sa ki tap pale ya. Yeah gen bagay sa deyò a wi. Ki bezwen konn trade, ki bezwen konn fè tout bagay, m ta renmen konnen eske l la.
Bon, m pa konnen. Sa k gen la deyò? M pa kwè moun nan la non.

Wi, e pa jodi a n ap pale de endikatè. Jodi a, wèbina la nou fè a se pou nou te konnen moun nou yo anplis. E sa ki priyoritè la a se asire ke kominote a gen aksè nenpòt jan yo kapab pou yo ka peye pou kou a pou konesans kòmanse ap vide nan kominote a. Endikatè a ap gen pou vini pita Ok lè li prè pou mwen ka fin bay tout lòt enfòmasyon map jere li paske endikatè m nan li vini a yon pri spesyal deja e si kòmsi yon moun bezwen endikatè la se nou ka fè yon rabè pou yo men orijinalman pri a se 400 dola usd e pandan semèn nan m ka fè yon rabè 100 dola e pou nou te ka monte sou zoom ansanm pou nou te ka fè li o nan moman sa tou m ka di nou tou ke mwen prèske fini avèk videyo yo an kreyòl. O wap fè videyo an kreyòl pou endikatè an pa vre? O monchè m gentan fè yo wi men. Kreyòl, kreyòl pale, kreyòl konprann.

Mèsi anpil monchè.
Pat pwoblèm, pat pwoblèm. Nap travay, nap travay. So nou byen kontan ou te poze kesyon sou endikatè a. E sa ap travay, sa ap travay. Mèsi anpil mèt la. Ok.
Non, kounye a la l fè 8 heures PM, pran premye heure de tan ke nou te genyen pou nou te ka pale e kokennchenn nouvèl nou te genyen pou PSL e nou te vle konnen e moun ki fè pati de kominote sa kounye a la. Nou di nou mèsi E kounya la mwen kwè ke Hubert ou prè pou ka fè analiz pou semèn nan? Yeah nap fè yon ti analiz pou semèn nan.
Ebyen pat pwoblèm map ba